Bonjour, bonsoir avèk tout fanatik My Kotzay, jodi an se yon gran plezi pou vin pataje avèk nou yon tutoriel e sou yon platfòm e kap fè yon gran gran travay nan zafè mizik an Ayiti. Jodi an vin pataje avèk nou kòman ou kapap upload mizik ou sou platfòm sa ki se Mizik King, se yon platfòm ki pèmèt ou non sèlman ou upload mizik ou epi ou vann mizik ou tou san pwoblèm. Jodi a map moutre nou kòman pou nou upload epi nan pwochen story ke map lage map moutre nou kòman nou kapab vann mizik nou sou Mizik King. Une fwa ke ou parèt sou sit lan, premye sa ou gen pou fè, ou gen pou kreye yon kont sou Music King. Pou kreye yon kont, wap klike anlè a la, nap sign, nap klike la pou n kreye yon kont. Yon fwa ke n klike sou kreye yon kont, nap parèt sou paj de koneksyon an, se swa ke nou konekte pa rapò avèk Facebook, Google, Twitter, Instagram, Amazon, Yow, ou ka konekte avèk youn nan rezo sosyo sa yo. Oubyen, ou kapab antre imel ou, modpas ou pou konekte. Lefètke mwen m ta vle konekte avèk yon rezo sosyo, map klike sou yon bouton epi map konekte. Oubyen, nan klike sou Se Souvenir de moi, Tout fwa ke nou klike sou youn nan rezo sosyal sa yo ki la, pa egzanp nou klike sou Facebook,

Mizik King se swa Google e ki disponib sou Safari, Chrome, Google ki pa sou sou navigatè sa ke ke mwen itilize an, e Google pa disponib sou li, men ou menm si ou si ou itilize Chrome, Saifa, m panse wap gen posibilite pou w enskri pa rapò avèk bouton Google sa oubyen Twitter, ou kapab Instagram tou, ou kapab konekte trè fasil. Nou menm nap antre email nou. Ok Une fwa ke nou fin antre adrès MQTT a nou konekte e nap jwenn yon mesaj kap jende la pale navigatè a kap di Ou konekte John Michael Stanley eske wap dekonekte? Non nou pap dekonekte kounya nou prale dirèkteman sou MusicKing pa bliye si ou ta retwouve yon difikilte pandan wap enskri wap wè e dizayinè a li menm ki mete yon bouton la ki se live chat kote ou ka pale an dirèk An dirèk avèk tout tout tout tout moun ki sou fowòm nan e tout konsène Mizik King wap ka pale avèk yo an dirèk san ke ou pa gen pwoblèm si w ta retwouve yon difikilte sou sit lan oubyen w ta bezwen upload yon mizik ou twouve difikilte oubyen w ta bezwen vann yon mizik ou twouve difikilte w ta bezwen poste radyo w tou ou jwenn yon difikilte min ou kapab klike sou bouton love chat la ki anba la epi rapid vit Wap jwenn konsèy ni mizik king yo men aktyèlman la nou gen Vladomix avèk mizik king Michael Zay epi nap jwenn sou platfòm la kap reponn nou dirèk. Wap tape mesaj ou an epi wap voye mesaj ou bay mizik king epi rapid vit yap reponn. Ann fon tès n ta di salut. Epi voye mesaj la rapid vit m ta sipoze reponn nou ok wè li. Lekip repon jeneralman an kelke minit, done nou ra. Se vreman vreman byen dizay, felisitasyon, son gwo website e m envite nou tout net. Ok, yn fwa konekte nou pral pati avek pwen sijè a. E nap klike sou desen sa ki sou logo pwofil nou an, kote nou wè logo Mayko Dizay la, si se pwofil mwen. Epi le fèt ke m poko gen pyès, m poko poste pyès mizik, pa gen anyen k parèt, men si m ta gentan poste yon mizik, se la ke nap wè mizik mwen yo nan stasyon. Ok se nan stasyon nap jwenn tout mizik ke nou poste yo ann prann swiv nale si nale nan followers nan followers ok Mayko di sa li gen follow em follow mizik king sa se m ok sa e followers sa e moun ki follow m em pran egzanp nal nan following nal nan following dja m pa follow pesonn ok pou nou modif pou nou upload mizik la li trè fasil nap klike sou upload yn fwa ke n klike sou upload Ok men ni, apre bouton upload la ki anlè a la, ban montre nou, men ni, yn fwa ke n klike sou upload, nou klike sou upload, tande byen, ti kazye sa ki parèt an gri an la, n ap klike sou li, pou nou mete foto kouvèti mizik lan, sa e postè mizik lan, ou byen kòve mizik lan, jan ke nou menm nou vle di l. Pa ann pou egzanp trè senp, e an al chwazi pou nou mete yon foto. N ap mete yon foto kouvèti. Pa egzanp, nou pran sa, nou pwale la, nou mete kòm kouvèti, Kòman upload mizik sou Mizik. Ok, nou mete sa kòm foto de kouvèti. La n ap mete tit mizik la. Kòman, ok, an n mete Mayco mix. Mayko mix best. Sa se tit mizik mwen. La nap mete deskripsyon mizik la. Nap deskripsyon mizik la. Ki es, ki studio, e ki sa, ki jan. Sa tout deskripsyon ki ou gen pou mete de mizik la. E pi la, e pi la nan ti kase kote nou e ti flèch sa la, se la ke nap klike, nan ti flèch sa la, nap klike sou li. Epi na va chwazi mizik lan kote li ye sou òdinatè a oubyen sou telefòn lan. Pa egzanp nou chwazi audio epi nou pran nou pral chwazi ok nou pran balawout Rhythm pou Kris ok yn fwa ken chwazi mizik lan na pran mizik la li menm li parèt la ok kounya nap chwazi kategori mizik lan ki tip de kategori ki tip de mizik ke wap poste eske se rap kreyòl eske se radyo eske son radyo wap met online ok nou chwazi rap kreyòl yn fwa ken chwazi rap kreyòl nap klike sou bouton sa ki se downloadable Une fwa ke n klike sou download la, nou bay aksè pou moun nan li menm li telechaje mizik la. Si nou pa bay aksè pou moun nan telechaje mizik la, n ap dekoche kaz sa. Une fwa ke nou bay aksè pou moun nan telechaje mizik la, nou klike sou li, epi nou pwale n ap chwazi eske mizik la n ap mete li prive oubyen eske n ap mete li piblik. Si n ap met mizik la prive, n ap klike sou prive, si n ap met mizik la piblik, n ap mete l sou piblik. Epi n ap klike sou bouton sa ki se upload. Une fwa ke n klike sou bouton upload la, Si n ap gade, n ap wè li an wouj. An wouj, si nou sou konpitè, n ap wè an ba, a goch, n ap wè yon kòmantè k ap di nou mizik la li menm l ap upload. Li montre w nonb de tan ke mizik la pran li upload. E kòm se sou yon navigatò e sou sit Chrome, si se sou Chrome ou ye, w ap wè anlè a la w ap wè yon ba ble k ap konte ke mizik ou a li menm l ap upload. Yon fwa ke mizik la li fin upload, ti ba wouj la ki sou bouton upload la l ap efase epi rapid vit navigatò a li menm l ap voye w kote mizik la li menm li pozisyone a. Ok? Ekzat. Mizik nou an li menm li fin upload. Yon fwa ke mizik la fin upload, se nan ap gade nan pwen nan stream ki se flux, nan pwen nan stasyon, se nan stasyon nan pwen nan flux, sa se sa ke John Michael li menm li poste. Nou pral eseye play mizik nou an pou nou wè eske reyèlman l ap jwe. Yon fwa ke m klike sou play, ok? Vwala. Mizik nou an li menm li jwe pafètman, ok? Mizik la jwe nòmal. Nou pral eseye klike sou mizik lan, Mayko Mixbest, epi nou pral wè èske nou ka telechaje mizik la. Ok. Mayko Mixbest, epi nou eseye play mizik lan. Sa se kote pou nou like mizik lan. Epi la nap ka telechaje mizik la. E si nou gade byen, otorize avlò sa se navigatè ke mwen mwen itilize a. Ok, otorize. Nou otorize. E pi rapid vit, telechajman li men la fèt. Si nan ap gade anlè a la, nan ba navigatè anlè a, nan ap wè telechajman nan li men li komanse. E pi byen rapid, mizik nou an li men lap telechaje. Download succeed. Li rapid mizik la gentan li fin telechaje an nou klike pou nou wè si mizik la li menm li play. Exact. Mizik la li fin telechaje e li play nòmalman. Silvouplè map mande avèk chak grenn zanmi kap poste mizik sou Mizik King evite evite poste mizik yo pou yo pa play. Une fwa ke ou poste yon mizik sou Mizik King li pa play nap delete mizik la nòmalman. Nap dezole paske nap delete mizik lan pou ke itilizatè nou yo yo menm yo satisfè de sèvis ke nap ofri a, fòk ou menm mizik ou a li play. Li vrèman vrèman vrèman vrèman lèd pou yon moun moute sou sit lan poul play yon mizik e poul pran yon nonb de tan ke li pa play e li panse ke se nan telefòn li an oubyen se nan aparèy ki nap itilize a ki entènèt li pa bon e sepandan sa vyen de itilizatè ki poste mizik lan. Yon mizik pa dwe poste san postè, yon mizik pa dwe poste san odyo a. Mwen moutre nou kote pou nou mete odyo mizik lan, tanpri tanpri jere sa yon fason pou mizik li menm li kapab kontinye fè travay ke lap gen poul fè nan domèn mizik an Ayiti. So mèsi avèk tout moun ki tap swiv tutoriel sa, pa bliye non pam se Micodizay e nap retrouve pou yon lòt video kote nap moutrew kòman poste radyo sou mizik yo. Baww.